Hello hello guys kòman nou ye byenvini sou channel Rose Debest St Flair mwen retounen back avèk yon nouvo video pou nou avann ke n kòmanse map remèsye chak moun ki toujou gad video m yo e ou menm tou kap gade ki poko abòne pa ezite fè sa envite zanmi w fanmi w abòne avèk channel la se konsa w kapab ede m avanse video m pote pou nou jodi an se video kote Cadet la Klass avèk sè ti mamoun ki se Florence m pral kite nou pou nou kapab enjoy ti video sa Kite yon kòmantè guys pou nou kapab bay avi pa nou. Bonjou nou tout koman nou ye Ebyen sa m tap di de sitiyasyon CEO kòm se konsa l rele tèt li bon moun yo rele l ti mamoun se yon non ki vrèman raz se yon bèl grenn fanm bon m pa konnen poukisa yo chwazi ba l non sa konnen mwen menm m pa anndan sèn nan. E m pa konnen poukisa se non sa ke ou chwazi but moun yo gen rezon pa yo. An palan de dam sa ansanm avèk atis la, ebyen ke nou konnen 2 medam sa yo se yo menm k ap fè aktyalite sou rezo an depi kèlke zane, 2 zan de sela. 2 moun sa yo. Depi w leve, se si yo tout moun branche. Men finalman, sitiyasyon vin dejenere, li vin deteyore nan men moun yo. Paske kaka chat yo kòmanse mete deyò, kaka chat yo kòmanse ap soti. Men, m pral di yon bagay. Dam sa a, li pa wè l. E sa vek tan de regrè, m ap fè entèvansyon m nan sitiyasyon sa. Paske m pa gen respè pou manzè non. m gen respè pou mari l paske mwen menm m diferan ke tout moun lè w wè yon nèg pa janm pa sou Facebook la pou l pa rate rantre l nan salmanaza e m pa dakò lè moun yo gen avèk yon fi avèk yon madanm yon mari pou ap itilize madanm ou ap itilize mari ou kote ke sa madanm ou gen ou sipoze rete ak moun ou gen an pitit pa sipoze envòlv sa se yon mechanste. Sitou timoun ki anba laj. Paske les enfants sont tous des innocents lorsqu'ils sont enfants. Men nou menm nou pa al konsa, nou menm nou pa pitit moun yo, nou pa kè. Mwen menm, aprè tan de respè m gen pou nèg sa, m pa konn non misye, misye rele Malon, se sa m tande dan lè koulis, Malon ou byen Dure, m pa konn bon non misye. E fanm misye a pa ril. E se sa k fè Blondie a wè l pase sou manmzèl la an granmoun, rezon pou lakèl Blondie a li menm nan li aksepte tout sa yo di l ye. e li diw men sa li ye moman la manmzèl devwale tèt li li mete maril nan yon sitiyasyon si misye ka pranl misye pranl misye pa ka pranl soti nan lavil men Blondie ap fè plis moun pase Blondie devwale kisa li ye. Men ou menm madam sa yap rele ti mamoun nan Se moun ki pa entèlijan mwen menm kòm yon nèg ki pase gen 14 ki met nenpòt fout 100 a 200 fanm nan lavi m M pap gade dam sa nan je pou m pa konnen kiyès li ye Depi ou gade CEO ou ka wè CEO se yon bon ti mafya undercover Lòt la ankò se yon mafya. yo tou lè 2 men lòt la o mwen li aksèpte lè moun dil men sal ye men sal ka fè non sèlman li aksèptel li prezante tèt li nan bay kominote a sou yon fòm moun kel ye an men ti dam sa premyèman gon gwoup moun kap swiv li kap defann li kap goumen pou li. avèk yon pè zanno nan lang ou prè an se yon disrespect pou pipo kap follow yo paske pou mwen menm ou ta bezwen pou yo ta va pran w nan fòm moun wap prezante tèt ou an ou ta retire zanno sa yo nan lang ou ou se yon fanm ki pa real rezon ki fè m di w pa real se paske ane pase lè ou te pati sou rezo a yo te di konsa ke se mwen menm ki te peye fè tete. Blondy fè di lan. E plis moun ki te fè rimè sa kouri se medam ou yo, medam Flo Nation yo. Yo di se mwen menm ki te peye fè tenten Blondy. Malgre sa y ap frape bondam. Ou menm kòm moun ki te konn nan telefòn avèk mwen k ap ban m pawòl pou m te fè tenten Blondy avan videyo J-Beatz lan. Se ou k te rele m, ou te rele m plis pase Blondy. Ou t ap ban m pawòl pou m te k al peye kòb pou fè tete Blondy, m te di dezòmè I'm not gonna do it and I didn't do it. Lè medam ou yo ap fè pòs, y ap fè kòmantè, y ap fè live sou do m, yo di se mwen k peye fè tete Blondy, ki di yon bann bouzen. Ou te aksepte avèk tout, men w bliye se ou menm e se ou k fè m pa t taye Blondy. Jodi a map lage dosye w la paske se ou fèm pa koupe l paske se ou menm ki te di Blondy konsa veye m se dè konyen m ye e ou fèm pa manje koko a e jiska prezan jis m antre anba tè m pa ta koupe Blondy w jis map di se ou menm ki fèm pa manje koko a paske m tap manje l. Ou di manmzèl konsa ke se popilarite m dèyè pran nan menn, veye m, m pap fè tete l vre. E lè Mannie Dordoy sot fè live sa la li di konsa ke nou te Miami nan club sa, nou te gen yon blast night. That was true! Paske apre nou soti nan club sa, m te gen yon call a 4 heures du matin. Lè m te pick up yonn nan nou ki te nan gwoup lan, m di, Well, sa ka pa vin fun with my friend. M di, What's going on? Li di, Ah, nou soti nan strip club la, men going on tonight. Apre nou soti nan club la, nou fimen, nou souse koko. Nou fè gagòt. Manny di krèk la te souse, lòt la aksepte krèk la te souse. Men ou menm ou pa ka parèt la sou Facebook la pou mete yon rad sou ou tankou se yon mè, ou pa t janm nan anyen. Sak fè gen anpil pastè yo lave yo diak legliz kap preche yap preche kontre banditisme yap preche kontre gangstè yo te chèf gang lè wap preche si wap vin si wap aparè sou stage la pou ka temwaye pou ka pale ki moun ou ye ou vin bay temwayaj ou gang lap leve nan mòd ou yap pran video kote ou ka pale zam yap pale se sakap pase w la so lè wap aparè sou facebook la tankou son anj wap fè w lage tout chaj la sou lòt la se li menm ki pi pa bon menm ki pi bon fanm non mannen lòt jan ap kanpe e gen lòt kap kanpe ankò sou li pase lè sa nou te yon team e guess what yon bagay ou pap janm kwè e jou nou ta pral nan club sa lè sa m pa te gen biznis kat mwen e debit kat mwen aktive sou cash app Se nan poblex m t ale m te mete 500 dola pou Blondedy Ferdinand kòm zanmi m lè sa m pa menm kwè m te meet li deja menm ay manm laklas son bòs mwen ye li te di l ap al hang out ak zanmi l konsa let me put some money for m mete 500 dola pou manmzèl manmzèl la al nan club la jou swa nan demen maten a 4 è di maten manmzèl rele m li di m konsa ke l ap hang out avèk yon gwoup medam going on blast night koko manje well done. Bon si medam yo dakò Ou pa ka pa sou Facebook la kòmantè kòm son ti mèw ye aprè sal bounda ou Kounye a kaka chat la soti Kaka chat ou deyò yo wè anba ou Ou nan cho Pase lèw tap lave mouda m nan Yap di se mwen k peye fè tete Blondie k peye fè boundal Ou konnen se ou k te konn ap rele nan telefòn Banm pawòl m fè tete manmzèl Fanm pa fanm mwen Fanm se zanmim E se sèl mwen menm kòm nèg ki gen kran sou Facebook la k di konsa kem te rantre anba Blondie. Paske m ta pral fè laklas. M fè laklas avèk 125 mil dola lè m antre nan Coral Springs Mall. Paske e lot of money pou yon ti nèg nwè k rantre Ozetazini a laj de 27 an k pa fè kolèj isi. Lè m wè l envesti kòb sa m di you know what? Banm, banm, banm, banm. Anyway, Blondie a se li ki te premye ekri m, li te mande m ta al abi yon modèl pou li nou vin zanmi. Kounya mwen m chache mwen m rantre anba manmzèl m rann ti sèvis e lèm te bal kòb premye 500 la se pa pou di m te bal li dirèkteman pou patenn l li te mandem pou m te ka chache yon shop soulye ayisyen ki pou ta va ebyen sponsorize yon pwojè lap fè pou ta va bay sandal lèm te rele yon dam ki gen yon store mal nan shop dam nan m wè soulye dam nan pa vrèman yo pa atistik manzè la pral metem m pa renmen stil yo epi lè manmzèl m a m di manzè m sa yon what you can buy shoes Lè you put some money for yo. M ba manmzèl 500 dola. E se te kòb sa menm nou te blo jou swa apre nou fin bwè kont tafya nou fimen nan klèb la. Ou bay sa rele Yuka whatever. Bagay nap fimen nan klèb yo. Apre nou fin fimen nou al lakay nou. Nou byen fèt. Nou lòbèy fèt pou sware a. Nenpòt nou 4, 5 fanm. Fanm manje fanm. Job done. Men kounya la cheri si wap pa sou Facebook la wap pran pòz ou pat janm nan anyen. Yap mwen kraze bon do mwen menm ou blom. Rezon k fò blom. Tout tan yap di se mwen k fè tete blon di w pa janm fè aparisyon entèvansyon pou te ka menm defann mwen yon fwa. Bon si m te gon madanm lè sa madanm mwen te ka fout mwen diwòs nan mouda m paske se yon bagay ki ta va byen lèd pou yon fanm gen mari ou di mwen menm ki fè tete l. E w konnen se ou k te konn ap rele m ban m pawòl. Pou m peye kòb fè tete Blondie m di non e se ou fè m batay Blondie m di w sa jodi a ou di manmzèl konsa ke pa kite m koupe l paske m pap fè tete l vre se woule m ap woule se dèkwen m ye m soti de men vid mwen m te bay atis la tan m se mwen ki te chwazi fè l paske m te bezwen sipò pou laklas boutik nan tan pou l ka pou m ka jwenn. Sèvis m te konn rele yo pou m jwenn yo bak. Nou gentan bloke m, nou lage dèyè m, mwen m pa t janm monte sou Facebook. Sa k fè w te jwenn gwo dam ki soti nan Homestead, li kondi 2 zè de tan li vin sipòte l ak lè l di m vin sipòte w. Se paske aprè tou, ou pa janm fè entèvansyon sou Facebook, ou se yon, you are a real man, I come to support you, l achte 800 dola rad nan men m. Li di m vin sipòte w pou sa m respekte w pou sa w gen anpil metriz, metriz mwen wo. Men ou menm ti mamoun ou te ka kanpe ou di a, you know what, medam m pa dakò non, m te konn ap pale a misye, dam nan depanse kòb li l fè tete l se pa misye ki fè l. Ou te nan telefòn avèk mwen tout jounen w ap ban m pawòl pou m fè tete m pa te vle fè l. Lè ou lave bonda m, ou aksepte ou lave bonda m. E se ou k fè m pa manje koko a, m t ap fout manje l. So jodi a la cheri, yo mete bonda w deyò, ou nan cho. Epi retire zanno sa nan fèy krèk ou paske son, son, ou son bèl tèt de fanm after all. Mwen m te dil deja m pa mache figi ni ou menm ni Blondie m di konsa ke anpil fwa konn gon koup dame ou wè yo pa match yo se le jou e la nwi ou a Blondie se 2 moun lè nou rantre kote yo se 2 bèl ayisyèn ou pa konn kote a Blondie pou yo di hoo she is she with you non paske nou fit anpil fwa 2 fanm pa fè biznis ansanm nan kominote a mwen m te bezwen apre sa pou nou te ka di 2 fanm ouvri yon mòg anpil fwa se gason gason depi dèzane san 1950 fanm gen dwa vote. Kounye a lè tout lè fanm ap byen fèl tout nèg ta renmen wèl lè sa sèm yo ka gon chans tou ti nès mwen yo ka gon chans tou ya sispann chita sou kont mwen tout moun te byen renmen koup lan men si manmzèl aksèpte moun kel ye a ou menm nan w paka Blondy aksèpte son lyon li ye ou menm nan w paka pa tou pran po mouton mete sou ou pou wap ekspoze ou sou rezo tankou yon lòt moun ou pran yon rad mè ou mete sou ou tou de blan pou wap di son mè ou ye. La pral lave bon do w. E mwen te kwè yo pral atake w plis pase mwen menm fò w te defann mwen lè w te di m te fè tete Blondya se ou ki te kole nan bonda m m te fè tete konnen m pa te fòken fè tete ou pat janm di yon mo pou mwen menm ou te kite medam ou yo tap lave bonda m. Mèsi tout moun ki tap gade ti video sa pa ezite kite yon kòmantè pou ka bay avi paw tchawtchaw.